Bonjou bonsoir avèk chak moun kap tande nou, nou sou panèl virtuel pou yon gran emisyon jodi an ke nap reyalize avèk 2 gran pèsonaj anndan sosyete ayisyèn nan. Donk emisyon sa gen pou tit le cinéma haïtien entre progression et la regression pou reyalize emisyon sa nou genyen pèsonaj avèk nou e premyeman nou genyen avèk nou notre realisateur ki se Anòl Antonen.

Pako a Ouaganou-Ouagadougou an 2007 e an 2009 e anpil pri de mansyon pou nan festival yo pa rapò avèk de fim dokimantè e fim de fiksyon ke li reyalize se ansyen prezidan Asosyasyon Ayisyèn dè Sineyas, AHC, 2005 a 2019 se pwofesè a linivèsite e ki gen sou lim nan osi le gran Acteurs Moy Nwazi ki kreye Lekòl Lavi ki kreye Lekòl Lavi ki fèt dans le Nord ki se aktè jan ke m di l deja, animatè, prezantatè, repòtè. Donk se avèk yo nou pral bwase lide jodi an sou kesyon sinema. Bonjou, bonswa Mesye Arnold. Bonsoir, bonsoir. Kman nou ye?
Nou anfòm, nou anfòm. Donk se yon plezi pou nou resevwa w sou plato Panèl Vityèl jodi an pou nou bwase lide. Ki sa ke nou ka di an plis pa rapò avèk enfòmasyon ke m sot bay? Bon, mwen, m kò di lesansyèl wi. M pa gen gran choz pou m ajoute, sinon ke m ap travay depi jounen jodi an e ke e mwen dènye fim mwen fè a se yon fim sou lanmè, men sa lanmè di Donk son bagay ekstrèmman enpòtan pou tout moun gen kilti, pou tout moun ki angaje nan sinema konbat pou nou sove kot ayisyèn yo, pou nou sove lanmè a paske nan eta m wè lanmè sa a li son reflè de eta mòn yo ye, de eta vil yo ye, ebyen nan sitiyasyon ekstrèmman grav. Son kokenn chenn.

nan fim sa a. Donk kòm m di, donk se yon bagay ki vrèman enpòtan ke tout moun familyarize avèk misye, konnen non li. Prix Paul Robson sa a, se prix meyè fim nan dyaspora afrikèn. Donk, jan w t ap di l lan, m gen prix sa a 3 fwa dafile nan Fespaco. Trè byen.
Pral fin panafriken e Apre sa nèg yo dim fòm pa vini ankò siman paske akoz de afè akoz de vodou ayisyen sa fè chak fwa malem pran kouyèt donk se ton blag men apre mtale kòm mwen toujou ri em fè kèk mwa tann yo la a pou yon liv yap fè sòti pou senkantyèm oubyen mpa konn se konbyen santyèm anivèsè Fespako m'en non senkantyèm anivèsè Fespako antouka

Jounen jodi an, malerezman, gon seri de bagay ki vin chanje nan sinema a, men na tounen sou sa. Mèsi de envitasyon. Trè byen Mesye Arnold. Bonjou, bonswa, Smoy Nwazi.
Ebyen bonswa, mwen salye tout zanmi kap swiv mwen. Mwen salye tout zanmi kap swiv emisyon an. Alò, mwen salye Arnold tou ke nou gen kèk tan nou pa kwaze. Epi, son gran privilèj pou nou pou. Live li pou l pataje lide sou sinema ayisyen e wè ansanm kòman nou ka remete l sou ray.
Trè byen, donk premyè preyokipasyon ke nou genyen, nou konnen kesyon sinema ayisyen an li remonte trè lontan, e nou ka menm konsidere e lane 1899 kote ke pral gen premye film e pwojeksyon ayisyen ki pral fèt. Mentnan m ta renmen konnen kisa dat sa a vle di pou nou kòm moun k ap evre nan domèn sa ki se kesyon sinema. Well, das boy di la, li vle di konsa kòm sinema a gen yon syèk, donk mwen menm m te gentan wè sinema a anvan l, se sa l vle di. Ou pa dakò avèk mwen? Ou pa dakò avèk mwen? M pa, m pa, m pa rive, m pa rive gen tout laj sa a. Sinema a premye fwa. Men, se vre m pi granmoun pase Smoy, e, e, donk,

Men, an Ayiti, mwen de nan apre, mwen kwè se le 6 desanm 1896, yo vin pase yon premye fim an Ayiti. Donk manifestasyon sinema an Ayiti se yon bagay ki fèt mwen de nan, kèl pa te toujou klè, de pwojeksyon sinema a Pari, sinema lè frè Limyè yo. Alò gon erè ki te fèt sou sa, paske tout tan n t ap di se le 14 desanm 1899, sa vle di katran apre ke l te fin parèt a Pari an, ke yo te vin pwojte li o peti seminè kolèj Sen Marsyal isit a Pòtoprens. Men, L'historien de Port-au-Prince, Georges Corbenton, rele mwen avèk anpil ensistans yon lè pou l di Manòl gon gwo erè k ap fèt nan bagay sa a, ke ou menm tou w ap repete, Vin kote m pou m montre w pou w twonpe w. Mal kont misye, misye di mwen, monchè kontwole byen sous ou, m pral montre w sous mwen. Li montre m dokiman li. Pwojeksyon an se pa le 14 desanm 1899 ou vizit seminè Kolèj Sen Masyal li te fèt, se 6 desanm 1896. Sa vle di, 22 jou anvan premye anivèsè pwojeksyon a Pari an, ke yo fè li o Cercle de Port-au-Prince, vwala eleksyon fèt. Donk men vrè dat premye aparisyon di sinematograf ann Ayiti. Se an se o debi desanm 1896. Mwen kwè se 6 desanm si ma memwa ne me jou pa de tour. Trè byen.
Donk, e vwala, donk son dat enpòtan piske mwen fè lide.

Nou kwè ke yon erè toujou fasil e se petèt leson sa pou nou tire nan sa Arnold sot pataje avèk nou la a. Erè a toujou fasil men sa ki pi enpòtan se koreksyon an e remete l pendil a lè. Nou kwè ke jodi an se petèt sou menm lanse sa a ke nou ka diskite sou sinema ayisyen e jan Arnold sot di l talè a nou toujou petèt de gen chans pou nou o premye plan men nou pa janm pwofite de premye plan ke nou genyen yo malerezman e m panse se anpe sa ke sinema nou ap viv peyi nou an ap viv istwa nou ap viv reyalite nou ap fè nou viv paske bon nou kwè ke si n ap konsidere sinema antan ke zouti pou mete moun. E byen bon mwen kwè ke nou anpe pase akote paske bon nou pa eksplwate, nou pa itilize chan sinematografik la malerezman malgre gen tout talan pou nou mete talan pou an valè, potansyalite yo an valè, pou nou mete konpetans yo an valè. E nou ka di jodi a ke bon sinema se yon chan.

Anndan sinema yo menm ou byen ki gonwen en sèten enterè pou li, byèk ke se moun ki an deyò de sinema a men ki gon enterè pou mete talan an valè, pou mete konpetans an valè, bon mwen kwè ke nou dwe tounen je nou, nou dwe vire pwojektè a jisteman sou jodi an, ki sa ki anpeche ke nou ka valorize sa ki gen valè anndan sosyete nou an, nou ka eksplwate sa ki gen valè anndan sosyete nou an. Men pou nou konstwi non sèlman yon meyò avni pou nou menm ki anndan l, epi bon pou jèn k ap vini yo tou, pou timoun k ap grandi yo. Trè byen, trè byen. Donk si nou, nou vrèman remèsye reyalizatè Anòl pou koreksyon ke l sot pote a, paske menm sou nèt la se menm enfòmasyon sa w ap jwenn, men m panse l enpòtan pou nou gen nouvèl enfòmasyon yo. Men si n ap eseye gade sinema Pandan peryòd ventyèm syèk la, sitou vè lèzane 1985-86, kote ke l pral konnen yon bon moman sinema ayisyen an l ap trè konsidere. Men apati de venteyinyèm syèk la, èske nou ka pale ke sinema ayisyen an li nan yon stad de regresyon oubyen pwogresyon? Bon, an byen non, gen sètènman yon regresyon. Nan lèzane 80, pa 88 pardon nan lèzane 2000 m'pap pale de 86 donk gen kèk fim ki te fèt etc men nan ane sa yo gon peryòd ke Ayiti tap fè prèske 80 fim ki konpri m'bay ki nan dyaspora yo e se pat de fim fè sou pelikil se te de fim videyo men se ton kantite se peyi kote yo te fè plis Fim, videyo, nan tout Karayib la e nan tout Amerik Santral la. Kounye a apre sa li menm menm, yon peyi tankou Repiblik Dominikèn vin repran menm tradisyon an epi li devlope yon pil fim videyo tou li menm kounye an la a e sèten peyi Amerik Santral tou. Men lè sa Ayiti se li k ap pwodui plis bagay sa yo. Sa k vin e plis videyo. M p ap pale de kalite paske di pwennvi kalite Kiben yo pa janm depase nan kalite fim yo fè a. Men Kiben Li pat lè sa pat ka pat ap ri pat fè plis alò map pale de film wi e pa de video video m pa konn konbyen yo te fè men sètènman pa anpil men yo ka te vin de yon ventèn de film pa an yo do te tonbe nan 5 pa menm 10 film pa an alò ke nou menm nou tap fè pil film video sa yo pwoblèm ki vin pase sè ke gon seri de faktè an ayiti ki vin fè ke pou. Pon sa a tonbe konplètman. Premye faktè nou ka di se pirataj. Nèg yo kòmanse apèn ke pwodiktè yo avèk trè pe mwayen ap fè fim y ap fè yo. Se Nèg yo kòmanse pirate fim yo. Mwen m toujou bay blag sa a. Lè yo t ap pase Le Président Artille le Sida Impérial, M parèt bo boudon pou nèg li di di gèk ou pa gen sa a non li moutre m kopi fim mwen an kopi ak yon yon pirate fim an yo do pira yo do pirate milyonè pa yo wè tou yon mizi vip tout fim spòt patisipe ladan yo e yo pirate fim yo se te premye pwoblèm men yo pirate yo gen plizyè fason sa a se sa yo te rele boutlèg lan nèg y ap pirate fim ou y ap mete l sou dvd nan lari an men te gen dòt fòm de pirataj. Nèg yo te konn pran fim ou depi yo pran dvd an menm si lari achte l yo fè ti sal pwojeksyon pa yo kote y ap pase fim antre peyant apati de fim pa w lan. Twazyèmman, vin gen nèg ki kòmanse mete fim ou san dwa ou sou entènèt pou moun ap gade. E pou gon dènye faktè ki vin terib se bagay yo rele ensekirite an. Donk pandan ke w ap fè fim ou. Moun pa ka al sinema leswa ankò piske moun pè nan lari an. Tout faktè sa yo fè ke vin gen yon gwo desant de pwodiksyon fim nan, san konte ke spektatè yo te kòmanse vin pi egzijan tou. Donk si yon fim pa bon menm, yo vin pa ale ladan. Tout bagay sa yo mele ansanm fè ke pwodiksyon an vin tonbe e. Le jou tranblemann tè a fèt an Ayiti an 2010, anbyen depi o mwad desanm, se an janvye, depi o mwad desanm, Enperyal te gentan fèmen sal li an. Paske moun pa t al nan sinema ankò. Donk moun yo te vin yon ti jan, moun yo te dezafeksyone yo de pwojeksyon sinema, yo pa al nan sal yo ankò, yo dezète sal yo, e se pa an Ayiti sèlman. Donk se yon fenomèn ki te vin fèt nan anpil peyi Afrik, m ka di konsa, ke o Senegal yo fèmen mwatye sal yo, Kameroun yo fèmen tout sal, o Benen yo fèmen tout sal sinema, moun yo pa ale, paske avèk pakèt dvd, pirate pa pirate, pakèt dvd ki sot aletranje tou ke nèg yo rekopye, moun ap achte bon mache, ebyen moun yo vin pito chita lakay yo, y achte yon gwo aparèy bon mache, kote yo ka gad dvd san yo plizyè moun ansanm. Tout faktè sa yo vin fè ke yon nonm oblije repanse sinema yon lòt jan. Mwen menm chans pa m se pa sou yon sèt ki debouche a la televizyon oubyen a letranje. Men, moun ki pou ta ban nou yon debouche reyèl pou nou kontinye pwodui fim yo, se te dwe televizyon ayisyèn yo. Ki te dwe angaje yo kareman nan pwodiksyon fim pou yo peye reyalizatè yo, peye pwodiktè yo. Stop yo meye yo pou yo fè fim pou televizyon. Menm sinema italyen ki te youn nan sinema pi avanse ki te genyen apre 1945, apre dezyèm gè mondyal la, sinema sa a yon sèten moman televizyon fè yon sèl konkirans, li tonbe totalman apa de nouvo reyalizatè ki vin parèt.

Kote yo rive kontinye mentni sinema an vi. Men an Frans, kijan yo mentni sinema an vi? An Frans, yon bagay yo rele seksyon kiltirèl. Yo deside ke ekran sinema franse yo, li fèt pou l pase yon pousantaj de fim franse. Kòb y ap bay yo, yo bay sinema franse, yo sibvansyone sinema franse a. Donk ann Ayiti, fòk n ta gen yon gwo apui de Leta pou n kreye yon fon dapui a la kreyasyon sinematografik. Dwe pou egzije pou televizyon yo konvati nan tan de pwojeksyon yo ki konsakre a sinema ayisyen men grenn bagay mwen wè sitou ke kounye an tout bagay se online donk se konsa bagay la ye. Bon nou ka di son regresyon. Mesye Smoy? Bon mwen ale nan menm liy avèk Arnold mwen panse ke sinema a ap pèpak Li fè bak pa petèt nan kantite fim petèt ke lap pwodwi, paske bon nou pa konnen jodi a ki kantite, nou pa menm ka fè yon denonbreman si nou vle, nou pa menm ka fè yon envantè paske bon tout bagay ap fèt vay ke vay e nou pa ka di men ki kantite fim ki fèt, men kiyès ke nou avalize, men kiyès paske pa gen okenn estrikti reyèl pou sa. Nou kwè ke moun ki te fè bèl jou sinema yo se te tou senpleman de pasyone. E gen moun ki te renmen sinema paske bon yo te yo renmen kominikasyon, yo renmen pataje, yo renmen enplike yo, yo renmen eksplwate jan nou t ap di l nan kòmansman an talan avèk potansyalite ki gen nan antouraj yo. Men malerezman repons ke sinema a t ap tann nan e patikilyèman de enstans ki ta sipoze konsène yo nou pa jwenn ni.

konsekans nan diferans sa yo paske bon si nou pa konn gade l kòm yon aktivite de twazyèm plan se lè nou fin rezoud pwoblèm apal premyè nesesite dezyèm nesesite ke nou pral chita nan yon film pou n al gade yon reyalizasyon e malerezman malerezman janm toujou di nan enstans

rive nan stad dekourajman paske pa gen okenn envestisman ki fèt reyèlman pou pèmèt ke moun ki te enplike yo anvi kontinye. Donk, mwen kwè se nan reyalite sa nou ye jodi an e se pa yon reyalite sinema sèlman, m panse nou kab mete l pou mizik ki sibi menm agresyon yo, pou penti eksetera, tout kote ke gen enspirasyon men enspirasyon an pa.

Tout peyi a an jeneral, paske bon nou ka di ke se pa sinema a ki an regresyon, se tout peyi a. E ou pa ka wè sinema san w pa wè reyalite, reyalite ki nan anviwonman an. Donk sinema se reflè sa nou ye, se reflè sa nou ka fè, se reflè enspirasyon nou sèt, men se reflè envestisman nou, nou gen anndan nou kòm solisyon. Gwosè sa nou gen anndan nou tou kòm pwoblèm. Si n ap konsidere ansanm de remak sa yo, ansanm de preyokipasyon sa yo nan kesyon sinema ayisyen an e nou ap eseye gade jan pwodiksyon an bese, e kòman nou ka eseye wè kesyon dwa dotè ki se, ki la pou jere, pou anpeche ke kesyon piratri, kesyon jan moun yo ap eksplwate kesyon dwa dotè yo, kòman nou ka eseye wè òganizasyon sa a ki se dwa dotè ki la pou anpeche yon tèl ka? Dwa dotè a va vin sou li apre, paske sa se devni kèlke chose marjinal nan afè sinema a. Men, se yon sosyete kote tout tan nèg ap di w la grande richesse de ce pays c'est sa culture, men anfèt, pa gen okenn apui reyèl a la pwodiksyon e a la kreyasyon kiltirèl e atistik nan peyi sa. Si w pran afè penti pa egzanp ke m patikilyèman sansib a li, m fè plis sou afè penti. Se grenn peyi kote lè yon atis mouri, olye ke èv li vin revalorize, èv lan pèdi valè wi. Nan tout lòt peyi, lè yon atis, yon gran atis de renon mouri, Èvi, se dekuple wi se pa 10 pou milpliye valè èv lan te genyen wi. Paske genyen de ekspozisyon de atis lan k ap fèt, de katalòg de atis lan k ap fèt, yon pwomosyon pèmanans. Nan peyi Dayiti jounen jodi an, yon grenn mize dye de se non k egziste, s on mize patrimonyal, se Panteyon Nasyonal. Donk, ou konprann kesyon an, al wè ki bidjè Ministè de la Kilti li genyen. nan tout pawòl yap pale ak galri yo tout galri ap fèmen donk pratikman tout mezon pwodiksyon se rare mezon pwodiksyon ki ka fè dokimantè ki egziste mwen menm depi les amours de zombi m bliye konbyen ane antouka sètènman pli de 10 ane de sa map chèche konfime de fiksyon m pa janm ka rive fèl. Panse e nou menm se avèk trè pe darjan ke nou te travay. Ou konprann? Donk. Mwen menm tout, m tout tan nèg ap vin mande mwen tout tan, poukisa w pa fè fim sou lè Grey Wood lendepandans bagay sa yo, w pa fè fim sou kalite istwa nou kapab, istwa epik nou ta ka fè. M di misye, m di yo, piske yo di m sa plizyè fwa, Danny Glover t ap fè yon fim sou Tousen Louvèti, Danny Glover te gen 14 milyon dola nan men li. Gouvènman Chavez lan di l ap ba 14 milyon ankò, sa fè 28 milyon dola. M te di 28 milyon dola pa ta fè fi m. Ou konprann mwen? An Ayiti, si yo bay yon nonm 100 mil, bon, si yo te ban m 100, yon milyon dola, mwen menm m t ap fè 10 fi avè m nan peyi Dayiti. Donk, ou konprann, anvan m te rantre an Ayiti, m sonje m t ap fè yon fi m, m te vle fè yon fi m. Sou Pétion ak Bolivar, lè Bolivar te debake an Ayiti, akèy yo te ba li, tout istwa. Ki te di, nan peryòd sa a, m ap pale w 1985, yo te deja ban m 2 milyon dola pou m te fè fwontyè. Pou nou vin an Ayiti, kounye a, evidamman, nan kondisyon jeneral Luis Moy t ap pale a, kondisyon sosyal, Pou longue politik nap viv lan, ankenn moun pa vle met 5 kòb nan fè fim. E si leta li menm menm menm pa enterese, puiske tout sektè, edikasyon, sante, tout se yon seri de sektè ki delese totalman, donk ou imajine w si nèg yo pral okipe yo de aktè sinema. Gad triyonf lan, yo fèmen sal lan, triyonf envesti 6 milyon dola mtande pou yo mete l a dispozisyon. 2 moun ki renmen wè sinema yo ta pral fè 3 sal yon ba yon yon multiplex etc gade kisa yo fè avèk li son istwa nou ta ka fè yon film sou istwa baz sal sa yon dwa dotè jounen jodi moun yo pa menm pirate film moun fè bliye m pa fè film sa yo pral pirate si yo pirate film mwen fè a men sa lanmè di oubyen yo ta pirate yon lòt film mwen fè yo rele Heureux sculpteur des rues de Port-au-Prince, bon mwen sa pa di m anyen, m ap byen kontan plis moun ap byen li, plis moun pral wè bagay pou edike tèt yo etc. Sepandan, yon biwo nasyonal de dwa dotè isit an Ayiti, mwen menm lè mwen fè fim mwen yo, m ale m depoze yon fim nan biwo nasyonal de dwa dotè lan. Se yon fwa yon televizyon te pirate fim mwen, m te pote plent ba yo, yo te fè yon aranjman a l'amiable avèk chèf televizyon ki te pirate fim lan. Piske li te, se yon bagay li te fè vrèman plenn konsyans de sa l t ap fè a. Donk, men, aletranje, pa egzanp, m fè yon fim, men sa ke yon pwodiktè fransè, se yon pèntre ayisyen, Hervé Télémaque, donk, donk pwodiktè fransè a li menm mete bagay, mete fim sa a nan bay dwa dotè nan yon seri sachè ki gen an Frans pou pwoteje li. Men sinon. Se trè, se trè, se trè. Pwoblèm sa a vin pa menm poze nan peyi Dayiti. Li poze pou laliteratur, paske grenn domèn aktyèlman kote gen yon sètèn pwodiksyon, men trè souvan paske nèg sa yo etidye aletranje, san konte yon gwo efò ke gen yon mezon de pwodiksyon MCM ap fè isit an Ayiti, e men se vin yon, se trè konplike. Kanta mizisyen yo menm, donk zanmi m mizisyen yo, sa yo fè trè, yo enskri mizik yo. Nan pwoteksyon de dwa dotè an Frans, ki gen yon biwo pou sa, ki fè sa ase seryezman, de sòt yo pa menm okipe yo de dwa dotè ankò, paske depi ou pase mizik nèg sa yon kote, menm biwo kap okipe l de sa gentan wè mizik la pase, l retire tout dwa dotè sou mizik la. Bon, se konpli, se vrèman konplike, hein! Donk, e, e, e, e, Mesye Smoy, wap plase yon mo? Bon ou di on mo la ki atire atansyon mwen se konplike. E lavi a jisteman nou kwè ke li ka konplike se vre men la plipa di tan se nou ki mennen konplikasyon an. E mwen kwè ke Bondye ban nou lavi a e li ban nou lespri pou nou aprann senplifye, pou nou aprann solisyone. E se petèt yonn nan rezon ki fè ke jodi a nou konprann apre eksperyans ke nou viv anndan sosyete a, apre tout obsèvasyon ke nou fè ke premye pa ke chak sosyete dwe fè pou l jwenn rezilta petèt ki ka nan avantaj li, ki ka an favè chak grenn moun k ap evolye ladan li, se edikasyon. Edikasyon pa nan sans petèt akademik tèm nan, men nan sans pratik tèm nan.

Se pa yon enstans ki teni kont de sa nou di la yo, men se yon enstans k ap la tankou yon fèy blanch. Donk, nou kwè ke apati de eksperyans sa yo ke nou viv nan tout domèn, sinema, mizik, kèlkeswa tip de pwodiksyon, fè nou ka wè ke nou yon sosyete ki pa toujou chwazi. lajistès e ki fè ke nèg ki ta sipoze anlè a vin anba, nèg ki ta sipoze anba a vin anlè. Donk, nou nan sosyete, jan anpil moun renmen di l, anfen de manyè teyorik, men m kwè ke nou viv li nan lapratik, nou nan sosyete ki tèt anba. Donk, mwen kwè ke jodi a, enplikasyon pa nou se yon enplikasyon petèt pa sèlman pou nou angaje nou lè se nan sinema nou n ap Nou evolye pou nou fè film. Paske mwen kwè ke fò nou vize finalite a nan sosyete. Nou pa fè kola pou nou ranpli boutèy pa egzanp. Nou fè kola pou asouvi swaf moun ki pral bwè kola a. E nou nan sosyete pito sipèfisyèl ki fè ke sa n ap fè yo pa objektif ke an prensip yo ta dwe fikse. e ki fè ke gen anpil fwistrasyon, anpil ensatisfaksyon, pa sèlman pou nou menm k ap viv anndan kominote nou an, men pou zanmi ki deyò tou, kèlkeswa sektè daktivite yo. Paske, bon, sa n ap viv jodi yo kòm fwistrasyon petèt anndan sinema a, mwen panse ke se li menm tou w ap viv Jocelin antanke jounalis, se li menm ki anndan Ayisyen k ap viv ann Ayiti a oubyen k ap viv andeyò Dayiti a, paske l ta renmen wè Ayiti. diferans. Alò, fò m di nou, pa rapò avèk ansanm de konsta ke nou fè yo, yo parèt vizib, e gen moun tou ki ap kritike sinema ayisyen an, kòm kwa yo ta vle fè konprann ke se teyat k ap fèt ladan l. Ki reyaksyon nou menm nou genyen oubyen ki repons. Bon, ah, bon, koute, pa rapò a pwoblèm nou sot soulve la yo. Bagay sa yo se preske de bagay segondè wè e mwen esplwa di konsa nou son peyi tèt anba bon sa pou nonm cheche fè nan tout domèn lap travay se metel sou de pye li pou tèt lan anlè wennyen epi pi anba jan bouda ta ye la se pwoblèm sa ak gen. Alò mwen mwen sam ta renmen ajoute alò nan kesyon teyat la alò mwen m prefere ale nan menm sans avèk moun ki di ke sinema Map di devan mwen mwen toujou di yo ke ben si sinema a son teyat si se sa yo wè petèt ke yo wè vrè paske teyat ap fèt tout lajounen nan lari a devan nou san ke se pa sinema donk m pa wè poukisa sinema a pa repwodui teyat kap fèt yo paske bon yon sosyete repwodui sa l wè yon sosyete pa ka envante sa l pa wè.

Menm lè moun nan ap pale fò, li gen dwa pale tou dousman e ou tande sa l ap di a. Tandiske nan teyat, menm lè moun nan ap pale tou dousman, fò l pale fò, fò l ouvè gagann li paske l pa gen mikwofòn, pa gen anyen pou moun ki nan chita nan dèyè sal lan tande. Bon fason teyatral.
Wi, bon fason desen an ki nan sinema a ki pa menm jan avèk nan teyat lan egzakteman. Paske teyat lan gen yon seri de konvansyon e ke sinema a pa genyen paske sinema li menm lap vin cheche pi prè de lavi pou sa wap fè a sanble le pli natirèl posib a mwen ke w fon chwa estetik diferan tankou sèten reyalizatè fè kelke fwa men pa bliye ke sinema a è ne du théâtre premye fim yo te fè yo le cinéma est né comme documentaire d'abord donk se fim dokimantè men lè yo pase nan fiksyon sètadi des histoires racontées avec des acteurs se teyat yo te konn filme. Donk toujou gen yon seri de manb de teyat lan. Ofireamezi, sinema a vin detache l totalman de teyat lan. Donk, si yon aktè, lè l sou sèn, l ap jwe yon wòl, li gen yon atitid teyatral, donk sa deranje tout moun, yo vin kritike l. Gen de lè, se vre, nan fim ayisyen yo, gen de lè moun yo trè teyatral. Men yo teyatral dan la reyalite tou, Anòl. M pa konn si w dakò avèk mwen. Wi, wi, men m ta pral di w sa. Men an menm tan tou, gon karakteristik de kilti yo lan tou. Renwa gon kote, e se sa m kwè Smoy tap cheche di, gon kote moun lan, menm kan l natirèl, e sa rive nan dot peyi tou, nan peyi amerik latin yo, gen de lè yo trè teyatral, moun lan toujou gon atitid, lap dramatize tout bagay, tout bagay fò l di ak yon sèten anfaz. Menm lè moun yo rele nan sinema a, men ayisyen lè yap pale yo rele vrèman.

Epi lè w sou sèn nan ou rate yon replik ebyen fò w degaje oubyen yon nèg ki pou ba w replik pou sèn nan kontinye l pa ba ou li. Donk lè sa yo rive ou menm demele demele tèt ou pou wè kòman kòman w pral sòti. E si w fè yon priz li pa reyisi tout moun ka wè ke l pa reyisi. Donk ou eseye li.
Sinema ka pèmèt ou jwenn pèfeksyon an nan an tè de manyè an matyè teknik pi vit. Ke teyat la. Teyat la l mete w diskòn. Tandi ke sinema a, ou pa bezwen sou sèn nan patikilyèman. Donk mwen prefere 20 mil fwa fè yon fim ke m fè, ke m jwe yon pyès teyat. Trè byen.
E alò jeneralman nou. Ban m ajoute, tout, ou konn tout gran aktè sinema, rèv yo se toujou jwe nan teyat, pou yon jou yo fè yon bon pyès teyat. Paske se vre, se mwen menm ki yon gran admiratè di teyat. Se vrèman bokou pli difisil dè zan grand aktè de teyatr. Absoliman, paske li menm li mete w sou sèn nan dirèkteman, sètadi fizikman. Se pa imaj ou ke y ap montre, imaj ou ke yo chwazi an fonksyon de sèn ki pi byen reyisi a. E si w gen yon lafyèv sou ou vandredi 5 fevriye, se pa menm pèfòmans lan pou w ap genyen le jou pwochen ou lavèy. Bèè wi. Donk e se youn nan rezon ki fè ke pale de teyat moun yo pa konprann ke teyat la pi difisil ke sinema. Paske ou kab ou kab kòman rele sa e an tèm dimaj a sekans sa pa bon nap chanje l. Men pa bliye non plis tou ke se yon sinema amatè ke nou genyen nou pa gen yon sinema pwofesyonèl e Arnold sot mansyone yon bagay la avèk e Danny Glover ki t anvi fè yon film e ki di ke.
Donk 20 milyon dola pa ase. Enben, poukisa l di 28 milyon dola p ap sifi? Mwen si e sèten ke premye eleman ke l gen nan tèt li, se yon kachè pou moun ke l pral mete anndan fim nan. Se pa se pa fim nan ki pral koute non, se enplikasyon e se yon petèt reflèks sa a ke nou menm nou pa gen ann Ayiti. Paske nou kwè ke nou kab gen tout bagay gratis, nou kab mande yon nèg vin yon fim gratis. E se sa li ye nan lespri kolaborasyon nou, nan lespri konbit nou an jeneral. Donk nou pa gen yon kilti ki Pou tounen asansè a bay moun ki pwodui yon efò, moun ki reyalize yon eksplwa. Donk nou pa gen sans rekonpans sa a. Se petèt sa ki fè ke jodi a nou kab, nou kab di kòman di sa, sa k sot pase ant Pastè Tousen e Choubou. e ki pretann ke bon nou pase tout vi nou nap betize, nap ranse, nou pa fè anyen, epi a la fen de notre vie nou yo lage nou yon kote nou paka donk mwen kwè ke pwoblèm nan pi pwofon ke sa e fòk nou ale an pwofondè pou n analize, pou n konprann li, grate vèni an pou nou wè sak anba vèni an paske nou nan yon sosyete kote ke bon sak merite.

Lè a vrèman ap fè nou defo, lè a vrèman ap fè nou defo, donk nou, deba a vrèman anime, men nou vrèman rive nan fen emisyon an, e dènyè kesyon ke nou vle poze avèk entèvenan nou yo, se kisa ki ka fèt jodi an, pa rapò avèk ansanm de konsta ke nou fè yo pou ta redrese pant kesyon sinema ayisyen an? N ap kòmanse avèk reyalizatè Anòl. Bon, m kwè ke atravè konvèsasyon m plizoumwen di l. Fò ke yo ta kreye yon fon dapwi a la kreyasyon sinematografik nan peyi an, kote yo ta finanse kout metraj, paske premye lekòl sinema a, yo ta finanse dokimantè, yo ta finanse lon metraj de fiksyon. E pou ta gen yon komite endepandan. Se granmoun ki kapab analize pwojè yo pou yo finanse yon pwojè kòm sa. Ansuit fò otomatikman ta gen yon debouche pou fim sa yo al a televizyon. Pou televizyon yo ta aksepte pase pwodiksyon ayisyèn sa yo. Fò ta gen yon lekòl paske nou gen trè pe de mwayen. Mwen menm m pa pretann pou nou fè fim tankou fim oliwoudyen oubyen tankou fim ewopeyen. Men avèk ti mwayen ke n genyen yo, fò n fè de film ki genyen yon minimòm de kalite teknik nan imaj yo, nan son yo, nan istwa n ap rakonte yo, nan jan aktè yo ap jwe. Donk fò genyen kanmenm e Jakmèl, yon gwoup de jèn sineyas ki sot Jakmèl, ki fè kèk film ki ka aksepte dènyèman la. Donk ou genyen e. Bagay sa a fò yo okipe yo nan la fòmasyon. Nan sèten peyi ewopeyen, mwen menm ki te viv ann Ewòp mwen sonje, depi nèg la rantre nan sizyèm, olye l rantre nan sizyèm, l al etidye laten ak grèk oubyen yon pil pale pou l fè yon egzamen l pa janm ka fin pran vèti, genyen lise sinematografik. Nèg la gen dwa chwazi ke se sinema l ap etidye pandan tout ane sa yo, pandan l ap aprann lòt matyè yo. Donk fòk gon fòmasyon sinematografik. Lenard tout goumen m goumen pandan 10 zan m fè Lenard pou yo te mete yon vrè depatman sinema, yon depatman lodyovizyèl nan 21 yèm syèk sa yo pa janm fin yo pa mete l. Donk fò nou bay fòmasyon, fò n bay apui ekonomik, fò n bay fòmasyon e fò Ayisyen yo, yo menm menm nèg k ap fè sinema yo gon egzijans teknik, yon egzijans estetik e yon egzijans moral. Paske sinema a se pli gran veyikil de valè, valè yo lwa negativ ou pozitiv, e de konesans. Donk, fò nou kontinye bay sinema a bokou pli denpòtans ke n bay li. M wè moun yo, yo tout tan se lè y ap, se filmo, se bibliografi yo bay, y ap ekri yon tèks. Jounen jodi a, lè n ap ekri yon tèks, yon liv, Fò n bay filmografi tou, paske fim yo trè souvan yo pale plis ke menm liv, yo pa ba yo okin, yo pa bay ase denpòtans de se pwen de vi. Bon, fò m di w lòt bagay tou, jounen jodi a, sinema ap transfòme nèt avèk aparèy, avèk bagay Netflix, Amazon, eksetera, bagay sa a, fò n wè m ta reflechi sou li tou, m pa konnen. etc. M wè nèg yo itilize anpil youtube, facebook yo met film sou yo donk kounya m wè sa anpil nèg al gade tou donk m pa konn si la gon langaj spesyal men kontni yo trè souvan yo mete sou youtube yo tou se la mwen menm mwen jwenn small fòk fè tranzisyon ak kontni sa yo kontni m wè ke moun yo plis vizite se de kontni absoliman M ka di yo pa edike moun yo menm se bay yon pakèt move tripotaj yo yo defòme tout lè tout lè valè donk se tou lekontrè donk yon sineyas yon moun k ap fè sinema fòl gen anpil anpil responsabilite moral e kiltirèl. Mesye Smoy, Bon, preokipasyon pa m nan li pa pou sinema a, preokipasyon pa m nan plis pou sosyete a. Paske se anndan sosyete a nou pral jwenn nèg k ap fè fim nan, se anndan sosyete a tou nèg ki ap ki pral gade fim nan. E si fim nan pa byen fèt, moun ki anndan sosyete a pa pral enterese gade li e nou p ap ka ap ekspòte l non plis tou e l ap vann yon move imaj de nou. Alòs ou te pale de fòmasyon talè a, mwen menm mwen. konsantre sou edikasyon jan nou te di l talè a paske bon sinema a nou pa ka wè l avèk je k ap gade fim nan sèlman fò n gade l avèk je k ap gade sosyete a kisa sosyete a ye kisa kisa l ka bay kisa l ka ofri e Anòl sot soulinye l ankò talè a jodi an nou gen boutèy yo men n ap ranpli yo avèk de konteni ki pa gen okenn sans ki pa gen okenn valè plis avili nou ke yo ban nou valè. Donk mwen kwè ke nou dwe konsantre nou jodi an sou edikasyon, edikasyon ki pou pèmèt nou fè de meyè chwa, edikasyon ki pou pèmèt nou gade moun avèk lòt zye, ba yo plis valè. E toutotan kouran nou fèb, ebyen ou pa kab espere gen yon sinema ki bon.

e ki te jwe osi nan Le Cap à la une, genyen sa n te ka rele Journée de couleur tout ça, e ensi ke lòt reyalizatè Anòl Antonen ki reyalize yon ansanm de film, nou ka pran pa egzanp Les amours d'un zombie, Le président a-t-il le sida, Ayisyen men chimen libète, e dènye film dokimantè ke l sot reyalize se yon bon travay sou Men kisa lamè voye di nou. Si w gen yon dènye mo, se kisa l ap ye, Mesye Anòl? Nan bidjè nasyonal ayisyen an, fè w met 40 pousan pou ledikasyon, 40 pousan pou lanviwònman, 10 pousan pou tout lòt bagay yo. Trè byen, mesye a e Smoy? Ebyen monchè map pe Son sitasyon ke nou te fèm nan mwen vle salye Anòl de manyè patikilyè ki pa janm sispann pwodwi malgre tout difikilte ki gen sou teren an e sitou ki pwodwi lespri ki pèmèt nou valorize peyi a ki pèmèt Si w vle nan yon fòm d'edikasyon. Epi bon m ap remèsye nou menm ki te panse envite nou pou ti echanj sa yo ki ka pèmèt petèt ke nou wè pi klè e paske menm si fò n etèn limyè pou nou gade pi klè tou pou nou pou nou fè pwojeksyon pou nou fè pwojeksyon yo nou bezwen limyè pou nou wè kote n ap depoze pye nou epi bon pou nou pa. frape yon laglòt e m kwè ke se sa ki ka pèmèt ke nou ogmante kliyantèl la, santi enspirasyon nou, nou amelyore enspirasyon nou pou pèmèt ke sa n ap ofri tèt nou pi enteresan, pou pèmèt ke sa n ap fè pi pwodiktif, pi enteresan. Nou di mèsi avèk chak moun ki tap swiv nou sou youtube donk map raple pou emisyon sa te arive posib nou te gen o mikwo Moline Mackenson avèk 2 entèvenan ki se Anol Antonin reyalizatè e Smoy Noizy e aktè e o teknik nou te gen Jocelin Pierre ki akonpanye nou nap envite popilasyon pa bliye pou yo ale sou youtube tape Panel Virtuel pou yo kòmante pou yo like pou yo abòne pou yo swiv nou pou yo gen bon enfòmasyon.